Salut et bonsoir, bonjour depandamment de l'heure ke ou gen pou tande mesaj sa ou gen pou asiste ou gade video sa. Mwen vini pou mwen touche yon suje avek nou, mwen ap bal tit krim sibernetik. Pou ki sa mwen deside pale de sa, se paske gen de krim kap fèt sou entenet lan, sou rezo sosyal yo. Anpil fwa lè nou viktim, nou pa alète lòt moun. Donk, m panse ke si nou viktim yon bagay, nou vin sanse gen yon sa m te kab rele, ki rele responsablite sosyal pou nou pataje, pwoteje sosyete, kominote ke nou ladan l lan. Donk mwen mwen viktim krim sibènetik 2 fwa. Premye fwa se paske gen yon moun ki te pran kontwòl Whatsapp mwen, whats mwen, epi li kòmanse ap mande zanmi m lajan apati de kontwòl ke l te pran de whats mwen epi m prèske rete 7 a 8 jou san ke m pa gen aksè a pwòp Whatsapp mwen.

pou ke yo kapab garde yon seri de enfòmasyon tou sa. Donk a pati de sa, mwen vin santi, mwen vin santi ke mwen responsab pou m pataje de zide avèk nou sou kesyon ki rele krim sibènetik la. Poukisa? Paske pandan pandemi an, krim sa yo yo ogmante. Krim sibènetik sa yo ogmante a yon vitès absid pandan pandemi an. Donk, e jiska mentnan, y ap kontinye. Y ap kontinye, yo pa rete. Donk, yon bagay ke mwen vle di nou, se ke lè ou konekte, plis ou konekte, se plis ou vin vilnerab, ou vin plis frajil. Paske Ou gen tout yon seri de enfòmasyon sou Facebook, sou Instagram, sou entènèt. Plis ou konekte, se plis ou frajil. Pase gen de moun ki kapab pran idantite w, li fè tèt li pase pou moun pou idantite w. Pa egzanp, mwen se Jean Samuel, yon lòt moun pran idantite m, li kòmanse pase tèt li pou Jean Samuel pou l antre an kontak avèk de moun. Donk youn nan konsèy ke m kab ban nou pou nou evite yon seri de bagay sou kesyon de krim sibènetik lan, premyèman se toujou verifye tout kont nou genyen sou entènèt lan. Gade si pa gen yon aktivite enkomen, yon aktivite ke nou pa responsab, yon aktivite ke se pa nou ki te fè l. Kont bankè nou, paske jounen jodi an, nou gen telefòn nou, tout kont bankè nou sou telefòn nou. Epi youn nan bagay ki enpòtan se toujou Eseye mete modpas ki diferan sou chak rezo w gen. Sou email ou met yon modpas diferan, sou Facebook ou met yon modpas diferan. Poukisa mwen di nou sa? Se paske menm mwen mwen bezwen fè sa tou paske mwen gen yon tandans mete menm modpas lan sou tout kont mwen gen. Paske si yon moun gen aksè avèk yonn nan kont ou, li sanse gen aksè avèk tout lòt kont yo. Paske jeneralman nou met yon sèl email. sou kont nou ouvri yo, nou met yon sèl modpas. Donk si moun nan gen aksè a yon email, li gen aksè avèk yon modpas, donk li tou gen aksè avèk tout lòt kont ou genyen ki egziste. Li toujou bon pou mete de modpas ki diferan sou tout kont ou genyen, epi li toujou bon pou toujou Fè aktyalizasyon ki nesesè sou konpitè ou sou telefòn lòske gen aktyalizasyon ki prezante paske lè sistèm nan ou aktyalize sistèm nan donk gen de moun ki gendwa gen yon kontwòl sa vle di li pèdi kontwòl sa apati de aktyalizasyon sa yo ki vin fèt lan. Epi l toujou bon apre yon chak simwa chak ennan chanje modpas yo aktyalize modpas yo pou ka evite si yon moun te gen aksè pou l ka pèdi kontwòl M t rap di kont sa ou byen kont Facebook ou byen autre chose. Epi yon nan bagay ki ki ke m pral antre kounya ki se pati sa ki plis enpòtan ki gen rapò avèk de krim eh sibènetik lan se pa antre an kominikasyon avèk moun ou pa konnen. Pa pase moun ou pa konnen enfòmasyon de ou, di kiyès ou ye, kote w ap viv, a ki moun ou marye, kote w ap travay. pa bay moun enfòmasyon paske gen de bandi sou entènèt lan, gen de nèg ap di m rele yo malfini sou entènèt lan ki ap vole e lè yo vole si yo pa jwenn jan moun nan di si malfini vole li pa jwenn poul li jwenn pay l ap pran l donk nan sans sa toujou evite pa antre an kontak paske gon seri de moun ki antre an kontak avèk ou yo prezante tèt yo yo di y ap viv tèl lè tèl kote Epi yo kòmanse ap mande w enfòmasyon sou tèt ou, ou kòmanse ap pase enfòmasyon ba yo, e apati de enfòmasyon sa yo, yo pral kòmanse vle fè sa k rele yon kou sou ou. Donk se, se pati sa a ke m te vle antre, paske m ap, m ap pale de 2 krim ki fèt ke m pale avèk plizyè zanmi, ki ap fèt nan moman la. Premye krim nan, ou kapab jwenn yon madmwazèl, yon jèn madmwazèl ki di w li se adolesan, epi li antre an kontak avèk ou, li di w li gen 15, 16 an, Men son fo kont li ye. Epi apati de sa, li pral mande w modpas ou, li pral di w lap viv ak paran, lap viv ak manman, epi apati de modpas ke l pral pase w, lap mande w, apre di lap mande w whatstapp ou, epi wap kòmanse antre an kontak avè l sou whatstapp, lap kòmanse vle antre nan yon kesyon relasyon entim avèk ou, va kòmanse vle voye foto ba ou, li pral kòmanse mande w foto, A pati de foto sa yo, de mesaj sa yo ke moun nan kòmanse genyen, ou pral pèdi kontwòl avèk madmwazèl lan, ou pral antre an kontak avèk yon mesye, yon moun ki pral kòmanse di ou ke ou se yon pedofil. Sitou pou gason yo, ou se yon pedofil. Donk, men sa w fè, men ki trajik ke w koze nan fanmiy lan. Donk, ou responsab pou peye lajan, ou responsab. pou peye yon seri de bagay. Yo pral kòmanse di w manman fè sesi, papa fè sela. Donk yo pral kòmanse di w yo gen dwa prezante tèt yo kòm yon avoka, yo prezante tèt yo kòm yon polis. Yo kòmanse fè w de zegzijans an lajan. Donk si w se yon moun ki gen yon pèsonalite, ki gen yon karyè, ou pral eseye wè si w ka prezève karyè sa a. Ou pral eseye wè si w ka negosye avèk moun sa a. Ou pral kòmanse vle bay ou lajan poutan son kou yo fè sou ou, moun sa yo pa egziste oubyen kont sa yo pa egziste, men se trè enpòtan pou gen sa rele ekilib emosyonèl nan moman sa lè bagay sa yo rive pou pa fè anyen pa emosyon pou pran tèt ou met tèt ou byen sou kou si se pataje pou pataje sa avèk madanm ou oubyen mennaj ou pou di men ki malè k rive ou pou pa antre kòmanse bay kòb paske lè yo kòmanse mande w kòb entansyon an se fè w tounen yon kliyan paske chak fwa y ap mande w kòb y ap ba w presyon si w pa ba yo kòb y ap di w y ap voye foto imaj bay madanm ou oubyen bay papa w bay fanmi w e anpil fwa sa ki pi rèd la yo fè l vre yo chache yon zanmi yon fanmi w Yo voye foto a ba bay fanmi zanmi epi fanmi zanmi sa kapab di w degaje w negosye avèk yo sinon foto sa li pral imaj sa yo pral epapiye bay yon pil moun ki zanmi w legliz moun legliz w moun nan travay ou donk son bagay ki ka fè yon enpak emosyonèl yon enpak psikolojik trè fò sou ou menm. Donk se sa k fè ke nou bezwen pran anpil prekosyon avèk krim sa yo sou entènèt. Epi lòt bagay ki ka rive ou gen dwa gen yon matmwazèl ki antre an kontak avèk ou ki pa yon adolesan men ki son matmwazèl ki kòmanse voye dè foto ba ou, bagay sa yo, epi li gen dwa di ou an n fè yon videyo ansanm, tou sa, Epi pandan wap fè video a ansanm li tou anrejistre video an e video sa vin gen nan menl e apati de video sa lap di men ki video li gen nan menl men ki al di se ou menm kòw parèt tout deyò epi apati de sa li kapab di si w pa bal kòb li pral avili w lap voye video sa bay plizyè moun poul avili w ou menm ou pral chèche wè si w ka gade video sa pou wè si w ka peye moun sa yap fè w egzijans lajan pou peye tout sa. Donk son bagay ki reyèl e reyèlman si w pa bay kòb lan yo gen fason pou yo voye video a reyèlman bay moun. Donk yon bagay ke m kapab di nou se pran anpil prekosyon sou entènèt lan sitou mesye yo paske m te kapab di objektif se sa tèt mesye yo sitou paske yon bagay nou konnen ou gen dwa marye ou gen dwa nan yon relasyon epi w ap viv yon moman ki pa fin kòrèk oubyen yon moman ki pa fin alinye nan relasyon epi w deside chèche ot satisfaksyon ayè, epi w tou tonbe depandaman de moman w ap viv ou tou tonbe nan pyèj sa yo. Yon bagay ki enpòtan se gen ekilib emosyonèl. Lè depi w gen yon moun ki vini ap pale avè w sou entènèt lan ou pa konnen, pa rantre nan twòp detay avèk yo. Yon lòt konsèy m ka ban nou, bloke moun sa yo, pa rantre an kontak avèk yo. Se sa yo rele krim sa son krim sibènetik, yo rele l sèkstòsyon, sèkstòsyon sa vle di moun nan ap voye kesyon kesyon sèks, kesyon entim ba ou e apati de sa yo fè yon kou sou ou, kòmanse mande w lajan. Youn nan bagay ki m kapab ankouraje nou suiv ki kapab ki gen an relasyon etwat avèk sa m ap esplike la, gen yon dokimantè, yon fim ki sòti sou Netflix li rele L'arnaqueur Tinder, L'arnaqueur de Tinder. Donk li montre w kote yon gason fè krim sa yo sou fi. Men nan ka m ap pale avèk nou an tou, gen fi ki fè krim sa yo sou gason. E pou nou menm, kòm mwen Brezil, moun sa yo, yo egziste nan tout pati nan mond lan. Yo gendwa Brezil, yo gendwa an Afrik, yo gendwa an Frans, yo gen. Tout kote nan mond lan ye. Pa ekzanp nan Brezil gen ka, gen de zanmi m ki rakonte m pase m non sèlman m gen m gen de atak ki fèt pèsonèl sou mwen, men m pale avèk dout zanmi epi sa vin atire atansyon m, mwen te vle pataje sa avèk nou. Donk moun yo ap di w yo nan tout pati, yo ap di w yo Rio de Janeiro, yo Porto Alegre, yo nan yon peyi ki la an Afrik, yo nan yon peyi la, yo di w yo an Frans, yo Canada. Epi a pati de sa, moun nan kòmanse antre nan yon relasyon avèk ou, li kòmanse pase w konfyans, ou kòmanse fè moun nan konfyans paske yo gen de zimaj ekstraòdinè sou kont yo, yo se montre yo se yon bèl moun, yo montre yo se de moun ki atiran, e a pati de imaj ke ou wè sou rezo sosyal yo ki pase yon sòt de konfyans, ki di w men ki okipasyon, men kisa yo fè, se biznismann yo ye, men nan ki gran antrepriz y ap travay. Kounye a ou ka chèche gen relasyon a moun sa pou wè si ou ka jere yon tip d'amitye. Donk mwen te vle pataje sa avèk nou pou nou pran anpil prekosyon sou entènèt lan, konsèy yo, kont nou, telefòn nou, jere l. Paske plis ou konekte, plis ou frajil, plis wap pale ak plis moun sou entènèt lan, de moun virtuel ke w pa konnen, se plis ou mete tèt ou an peril. Donk an gwo se sa m te vle pataje avèk nou, m espere ke nou pran anpil prekosyon e non sèlman nou pran anpil prekosyon men nou ede lòt moun zanmi a pran prekosyon, si w gen yon zanmi yon moun k ap di w l ap pale avèk tèl moun gentan sispèk se pa yon bagay ki nòmal e gentan bay yon alèt a moun sa a zanmi sa a pou l pran prekosyon paske se yon bagay serye. Donk kòm mwen pot ko janm pale avèk nou pou ane a se premye video m pou ane 2022 an, m swete nou yon bòn ane 2022 an Jezi Kri ke le Seyè beni nou e a la pwochèn.